Ma chère en mon ennemi epizòd 5 ebyen Clifford lage Pablo nan pi gwo pwoblèm Junie menm ki te gen pwoblèm ebyen pwoblèm li an vin ogmante Junie di konsa li konnen li jumelle vre men manman n te di l konsa parèy li a mouri ki se Junia Bonjour bonswa tout moun depi nou tande vwa sa nou gentan wè kiyès ki se Maggie ki vin ban nou Tou lè detay ki vin dekòtike epizòd 5 lan pou nou. Epi si w poko abòne avèk chanèl la abòne, m ap tounen tout swit aprè poz lan.
Magi, sa pa gen silikòn non, no fake.

5 lan. Ebyen nou konnen nan epizòd 4 la kote ke Junia te demake nan biwo Pablo, ebyen Clifford menm ki te wè Junia, ebyen li tal di Pablo sa, li te esplike men kijan fanm nan ye, men kijan tip de fanm nan ye, ebyen Pablo te panse se Junie, ebyen Pablo te leve, lèl leve lal gade fanm nan ebyen li te jwenn fanm nan ki se Junia te chita sou kwis e Mario ebyen sa te vin fè pil diskisyon Mario Pablo te enerve ebyen nan epizòd 5 lan e Pablo vini li antre nan kay li epi kounye la li pral pale avèk Junie ebyen nou konnen konnen te gen gen tan gen yon lòt diskisyon deja Junie just wè Pablo li gen tan leve Pablo di non Junie mwen bezwen pale ansanm avèk ou vini nou pale. Ebyen, Pablo kòmanse pale avèk Jini, li di Jini kisa l pa jwenn nan li ki fè l ap twonpe l konsa. Jini di Pablo kisa w ap di konsa, e kè se ou k ap twonpe m epi w di m konsa m ap twonpe w. Pablo di Jini li pa konprann li, lè l nan kay la li nan yon lòt fason, lè l nan lari li nan yon lòt fason, kote lòt. look ki te nan tèt li a chè lap chèchel poul ka prann ebyen Pablo kòmanse chèche li kòmanse chèche malerezman li pa jwenn look paske se pa Junie ki te mete lòt perik sa nan tèt li ebyen Junie di konsa kisa Pablo genyen gèlè tèt Pablo pa bon paske Pab, li pa konn sa Pablo ap di an. Pablo di ou byen konn sa wap di, map di an paske wap twonpe. Ebyen pil diskisyon, pil diskisyon, Pablo enève, Junie enève, ebyen Pablo al travay. Ebyen Pablo al travay, lè Pablo rive nan biwo a li vrèman tris, ebyen Clifford antre nan biwo a li wè Pablo tris, li di Pablo pa bay tèt Pa bay tèt pou pwoblèm pou yon fi lap bal yon fi Pablo di kisa lap dil konsa li pa bezwen fi ebyen Clifford menm ale li rele yon fi ebyen fi a antre kot Pablo ebyen lè fi a rive kot Pablo li kòmanse pale avèk Pablo li di li bezwen yon mennaj bay sa yo Pablo di non li pa bezwen jan de bagay sa yo ebyen. Fi a menm gèlè te byen bezwen ti mennaj li men Pablo menm pa sou sa, ebyen tan fi a ap pale avèk Pablo konsa Junia antre nan biwo a nou konn konnen Pablo konnen se jeni, Pablo espante jan Junia antre nan biwo a, ebyen Junia antre li jwenn fi a nan biwo a li bay fi a yon kalòt. Bagay la melanje, ebyen Mario ki se patwon an lèl tande diskisyon an li antre nan biwo a li jwenn se pil pale anpil, ebyen Pablo sezi ebyen Mario sezi tou ebyen Junia tou sòti ansanm avèk Mario epi Pablo ret anndan epi se konsa Junia kòmanse pale avèk Mario li di fòl mete yon lòt kòman fè Pablo ap plede antre fi konsa ebyen Mario menm nou konnen li renmen Junia li di wap vini bay tèt ou pwoblèm lap chèche rezoud tout bagay ebyen. E Mario tou mande Junia nimewo telefòn li, Junia bay Mario nimewo telefòn li, e apre Junia ale lakay li. Ebyen Mario vin antre kote Pablo li di, li ret yon vye tifi, si l kontinye fè yon antre fi nan biwo la, l ap revoke li. Sa vle di kounye la, si Mario pale avèk Pablo konsa, kounye la, pwoblèm Pablo ogmante. Ebyen se konsa. Mario te pale avèk Pablo vrèman di e l di konsa si l kontinye konsa l ap revoke l e l ap revoke Clifford tou. Ebyen eh se konsa bagay la ye mèzamou Pablo kounye la vin nan doub pwoblèm avèk ni Jini ni Mario. Nenpòt sa k gen pou epizòd 6 la n ap toujou ret konekte epi abone avèk chanèl la. Tchao!